Sa kap fèt bebe m yo kòman nou ye mwen espere ke nou tout anfòm jodi mwen kontan pou m kapab pataje video sa avèk nou video sa li vrèman tris men li enpòtan pou nou kapab gade li tande li. Demwazèl sa nap gade la li genyen 25 an depi a 17 an li malad li fè maladi sida moun pa ka kole bò kote l paske li genyen sant frè Likson te fè live avèk li se kas yo oblije ba li li kanpe an distans pou l kapab pale. Tout moun kouri kite l, fanmi l kouri kite l, papa l, tout frè, sè. Men, humm, li te konn ap mennen yon vi lontan, se sa k koz li pran maladi sa. N ap mete nimewo telefòn frè Likson si w ta vle ede l, ou kapab kontakte frè Likson nan nimewo sa ki se 509 42. 79 11 35 Ou pap jwenn ni sou Messenger paske l pa itilize l. Wap jwenn wap jwenn ni sou WhatsApp sèlman. Si w potko abone a chanel la map mande w abone, pataje, kite yon kòmantè, like. Enben nou pral kite w swiv pou plis detay kòman demwazèl la ta ap eksplike kòman vil te ye lontan E kòman vi an vin ye pou li pandan li malad la la? Ann swiv pou plis enfòmasyon. Nou, e nou konnen depi l fè lè sa, Fondasyon Frè Luckson zòn Dwa Fè Moun, nou, nou, nou, nou an liy, nou prezan. E nou gen ansanm avè nou yon bèl madanm, e nou ka wè sa, petèt ann di se maladi ki vin avè l. Mwen kwaze l depi yè. Depi yè an di Cafaro paw chita bon m pa konn petèt m pat wè li tap mande moun men ou santi son moun petèt ki ki ki ki ki dezes ki dezespere ki pa gen okenn espwa ki chita bon lari m pat wè li tap mande moun avrèdi mwen mwen menm m te rele li li te li te vini nou te fè yon jès ke m pa bezwen di kisa l te ye epi jodi a ankò nou kwaze l Epi m di tèt mwen, si m kwaze l de fwa nan lari a, li enpòtan pou m kesyone l. Pou m di nou byen m poko konn anyen de li. Men sof ke, m sonje yè ou te di m ou fè kisa? Tibèkiloz li fè. Alò ou te di m sa yè. E m panse se jodi a nou pral konnen sa l genyen ojis oubyen kote fanmi li, ak ki yès l ap viv, èske li pa gen pitit. Tout kesyon sa yo m pa konn anyen de yo. M pa t poze l youn nan kesyon sa yo. Men, etanke bon samariten, etanke, an n di, moun Bondye plase oubyen gwoupman oubyen asosyasyon Bondye plase pou ede moun san distenksyon, nou pa gen yon tip de moun nou chwazi ede. Men nou sitou ap chache moun ki parèt pi vilnerab nan sosyete a. E m santi delwen, m pa konn si se sa l ye, men m santi delwen se yon bèl dam men ki parèt vilnerab. Enben, Nou pral pale avèl m mande chak moun ki la pataje live sa m pa konn a konbyen pataj nou ye pataje e m santi dam nan malad anpil sou ap gade wap wè son moun wi wi wi sa enpòtan wi nou wè sa fèm kanpe yon ti kaz ap distans epi nou gen nou gen kas tou lap pale nan kas epi nou menm tou nou se petèt pwoteje tèt nou paske yes nou menm nou eseye. ap pwoteje tèt nou pou nou kontinye gen sante pou nou kontinye ede lòt moun san ke se pa nan sousi pou nou kòmsi imilye li non men jis pou nou menm pase nap bezwen gen nap bezwen gen sante pou nou kontinye fè travay la e jodi a se ak kas e ak kas nap fè live la e avèk kachnen tou e antouka wi maladi a atrap mwen men nou oblije mete kas Pou nou fèl avèk mas. Ann nou kontinye pataje chak moun e map kòmanse pale avèl a 1500 moun nou a 1300 moun nou manke 200 moun e m panse live sa son live ki tout afè spesyal paske pandan tout semèn nan sa moute sou kèm ann di samdi an palan de demen si Dye vle oubyen Pa lwen di samdi pou m te ale lopital jeneral pou m te tounen al ede moun, men m di tèt mwen anpil fwa ou konn pral ede moun poutan gon moun ki anba pye w la ki plis ke malad. Men jodi a m panse nou ka fè jounen sa tounen yon jounen aksyon de gras pou li. Mwen m prè M pa konn petèt e m panse staff la prè tou. Mwen menm m prè. Si se pou nou mete l nan machin pou n al lopital avè l demen m prè. Paske labib di si w ede moun, alò e pa si w ede moun non, si w di moun ki zanmi w bonjou sa pa gen twòp, sa pa gen anpil valè paske li gentan zanmi w. E menm jan tou lè w ap ede fanmi w, li gentan yon devwa deja pou ede fanmi w. Men lè w ede yon moun ou pa konnen, ou ede Jezi san w pa rann kont. Ann kontinye pataje, nou prèske gen 1500 moun nan, nou a 1400 moun. Nou pral kon, nou pral priye epi pou nou poze l kèk kesyon pou nou konnen ki bò maladi sa soti e pou nou konnen ki ki ki ki akès lap viv, gon pakèt kesyon nou nou ta renmen poze l. An asireman ann di petèt gen plizyè ann di antite ki pase ki wè latè a. Men m di tèt mwen m pa ka ale kite li, fò m fè Fanmi zòn pa fè moun tande sa l genyen. Paske, si l ka nan lari a, e m si e sètenkit, se jan de moun sa yo Bondye ap chache pou leve. Donk jodi a, Bondye fè nou wè l. Senyè, nou beni non w, nou di w mèsi. Mèsi pou gras ou, mèsi pou favè ou. E ou pa t rete lwen nou. Sa gen dwa rive nou pat gen tibèkiloz men spirityèlman palan m sur sèten ke mwen menm pèsonèlman m te tèlman santi e kèk fwa menm mwen menm spirityèlman palan pa ka pran sant mwen. Men jodi a nou pa oblije kouri pou dam sa. Wi m pa konn fanmi l, m pa konn manman l, m pa konn papa l men pou w te retire m mwen menm nan sa m te ye ou pat mande m nan ki fanmi, nan ki jenerasyon m sòti. Ou te fè gras e men de menm tou. Men jodi a m pa bezwen konnen kiyès ki te manman l, kiyès ki te papa l, men nou bay tèt nou, nou ofri l tèt nou etanke, m pa konnen si e gran frè oubyen ti frè, tou depann de laj li genyen, menm jan ou menm ou te ofri nou ou menm. M panse se sa ki levanjil jodi a la, di l w ap tounen sa enpòtan, Men chache konn sa l gen mennen l lopital, m panse sa pi enpòtan toujou. Sa pi enpòtan paske anndan gerizon l ap wè glwa w. M gen dwa pa t menm bezwen di l Jezi ap tounen, li santi nesesite pou l ba w lavi l si l potko genyen l. M panse sa s on fòm evanjelizasyon e deja nou Di mèsi. avèk chak grenn moun ki petèt anba live la ki ap asiste ki prè pou ede l pandan yo pa konnen fanmi l tou m si sèten ke yon benediksyon spesyal ap swiv moun sa yo men mwen di w mèsi pou favè w mèsi pou jounen an mèsi pou gras ou mèsi pou sa w ye mèsi pou sa w ap kontinye ye e nou priye w dan le non presye Jezikri k ap toujou règne pou syèk e dè syèk amèn fon ti rele kasa jwen Je jan nap pale a nap pale konsa e menm fouti met mas paske fò nou pwoteje men pa kont nou prè pou nou pale avè li e paske se sa wè kijan rele Bonswa, non pa m Sinael Chanley, Mwen soti ja, mwen se timoun Jakmèl, men mwen fèt Pòtoprens. Kote manman m te ret avè m nan se te yon geto. M ka tande pale de li, de Site Solèy. Men, wi, men m te vin kite l akoz de tire, de imilyasyon. M te kite zòn nan m ta viv nan lari. Bondye te voye yon moun sou mwen te pou yon ti chanm kay pou mwen. m ta rete pyè 6 ke pou m di ke pou le moman la e la m abite m ap vive an ti sèm
e pyè 6 e w abite? wi w ap vive ak yon ti sè w? wi an ok sa vle di ou gen yon sè w an

M te renmen yon ti patnè ki te rele Davidson. Men m bat konn vi prive, m bat konn de anyen de li. Ke li te pwouve ke li te renmen m e manti. Si n ap gade m la, n ka pran m pou yon granmoun epi manti. Timoun 2000, m pral gen 21 ane sou tèt mwen e maladi kokobe m ki mete m jan m ye a.
Wi. E maladi ki mete m jan m ye a. M santi m dezespwa a lavi m paske m santi lavi m fini. Pou mwen tout elèv lekòl kon disip klas mwen. Lè yo wè m yo pa ka salye m, yo pa ka fè anyen menm mwen. E mwen te met tèt mwen nan pozisyon sa. Men sa fè m toujou mande Bondye pou l ban mwen lòt dènyè chans pou m ka reviv ankò. Paske si l ta ban mwen yon dènyè chans, m pa kwè kote m te ye a m ap tounen la ankò. Non, yon lòt vi m pral kwè m ap mennen ki pou fè kè Bondye kontan. Se sa k fè m toujou ap priye Bondye tout lasentjounen. M konn ap mache Machin pwès pou kraze m yon moun k ap rale m K ap di konbyen moun pou fou ou pa gen nanm Tèlman m pèdi kontwòl tèt mwen m santi m pa p viv Paske m wè fanmi m, zanmi m imilye m Sof m ta di w m ki pa imilye sof ti sè m nan Men m konnen depi w pa genyen konsa Si m te genyen bagay yo ta pou lòt jan
Non
M t al lopital, yo te fè yon egzamen mwen, egzamen an te pozitif, egzamen VIH. Sida? Wi.
Sa vle di ou fè sida epi ou fè tibèkiloz? Wi, apre sa m gen anpil bagay ki pete nan lestomak mwen. Ok, bay mwen tou.
Avèk m t al sanatoryòm, yo te di m gen dlo nan poumon m. Yo te rale anpe dlo. Yon sèl kou ou gen dlo nan poumon. Tout maladi. Ou gen sida, ou gen tibèkiloz. Wi.

Paske lè may fè egzamen, e sèl avè m te konn al nan vil tou, sèl li menm. Lè m di, lè may fè egzamen yo di m sa, lè m di nan al lopital li pa vle, li pa vle.
Men si w te konn viv avè l kèlkeswa jan l ye.
Humm ok ee bagay yo anpil wi Alò zanmi kap di pou mete mas yo li gentan pale nan ka sa deja Mete mas sa pa solisyon petèt Non kounya mande eske yo tande w paske gon pwoblèm distans sou yè yo pap tande w Mwen m te panse mas nou tap ba li epi nou tout tap itilize kas men olye nou bal kas nou bal kas paske kas la gon pwoblèm nan espas li a nou menm yo riske pa tande nou la Humm
non mas yo nan sak pase sak fè wè m bondye bal kas la.

Jan nou t ap di talè a, kèlkeswa maladi, kèlkeswa maladi yon moun fè, Jezi pa konn jete moun. E lè m kwaze li, m te santi s on moun ki malad grav. M felisite l tou pou kouraj li ki pa kache sa l genyen an. E li pa kache sa l genyen an, li jis di sa l ye. Pa gen volim. Non, gen moun ki di, twò ba, twò ba, twò ba.

E paske w konnen n ap pale a distans, paske nou bezwen sante a pou nou kontinye ede lòt moun, nou oblije jere, jere sante nou, nou ret yon ti kas lwen. Eske kounye a nou tande m byen avan m kontinye? Eske kounye a nou tande m byen avan m kontinye? Ok, Blandine di yes. E an nou pataje, pataje live sa. E m sye sèten ke si l jwenn swen, li ka viv kèk jou toujou. Bon poukwa pa Bondye ka aji, Bondye ka geril, m konnen gen moun ki fè sida Bondye geri, pa gen maladi Bondye pa ka geri,
wi mal manje, anben sa sa vle di vwala, men ki kijan w viv menm, kijan w viv, ki mòd de vi, kijan w fè pou manje. Menm pou jan jan nap gade m nan la, e mande m mande pou m manje, paske m gon ti sè m, mèt di w e li sou kont mwen, Mwen ti moun piti li li ti kot mwen pou fè jan kou konnen pou m bayi. Depi wè fè 6 è 7 è jem gitan klè pou m pran lari pou m al chache sa Bondye kite mwen.
Vle di ou adrese moun, ou mande moun? Wi m mande.
Humm?
M mande. M mande moun nan lari m ki sou machin. Yo konn kanpe, yo ban mwen. Yo fè mwen anpil zèv nan lari a. Bondye met anpil moun sou mwen pou fè m zèv.
Men ou toujou nan menm kay kote w te anfème a w ap viv? Wi.
Ti sè w la nan men w? Wi. Ou ka pran swen l, fè tout bagay pou l? Wi.

Li menm pou l ka kenbe tèt li. Oh ok m konprann. Ou di l ou fè ti dan? Wi.
Paske m wè plion ti vakabon k ap mache dèyè l. M gentan wè pa eseye yo vin fè vre. M di men kijan pou l fè, men kijan pou l fè paske jounen jodi a si w wè m ap soufri e akoz de sa Si m te konprann tèt mwen, je jodi a kote m ye a m pa t ap la. Ou gen 21 an?
Wi.
Sa, ou rekonèt ou gen maladi sa a lè sa a ki laj ou te gen? M rekonèt m gen maladi sa a lè sa a m te gen 17 an. Sa vle di ou gen 4 an avèk? Wi. Eske pandan 4 an sa ou pa fè? Non.
M vin gen yon strès nan mwen, m mèt di e sa k ap tiye m nèt. M vin gen yon strès nan mwen. M met piti konsa non. Chak ti jenn gason mwen k ap koze avè m, men m wè m renmen yo, m pa wè ak ki kè m pral gache nan avni yo. Men m toujou ap di Bondye moun ki fè m mal sa, si se te mwen menm ki te nan pozisyon an, m pa t ap fè l. An, malgre w te malad, gen jenn gason ki te konn. Wi, toujou ap ofri m kòb. E mwen k ap di non, y ap mande m poukisa m di non. Paske w pa vle?
Wi.
Ou pa vle kisa? M pa vle pataje maladi a paske. M konn tande moun konn a di lè w gon maladi w pataje l pap janm geri wi men si Bondye wè m pataje maladi sa ak yon moun m pa konnen men Volontèman ou pa chwazi fè l? Non. E ou pap janm fè sa tou? Non.
Ke Bondye pran nòt e sa son bon atitid li ye e m kwè Bondye. ap geri w o non de jezi m kwè sa paske ou pa dakò pataje l se byen se byen hey ann kontinye pataje live la envite yon zanmi envite 2 zanmi non zèl sa pa sa pa zèl mwen non li pat pou mwen tou 561 567 sa m pat konnen l.

Li chwazi. Men eske konn gen moun, eske konn gen gwoupman ki fè entèvyou avè w deja? Wi, yon lè m te entène Sanatoryòm te gen yon gwoup ki te soti nan lopital Sen Lik lan ki tap pale avè m, menm jan n ap fè an. E m tap yo tap pale avè m tou. Yo te peye responsabilite pran kabann nòmal tout bagay. Malgre m refè m vin nan nòmal mwen. Oh oh m pa konn si se manje m ap may manje m pa konnen mwen vin tounen menm Wap mal manje menm menm pase ou pa gen moun ki pou ede w Non Wap viv pou kòw Wi E nan lari pou soti pou manje Wi E ou gon timoun sou responsablite ou Wi Kelkeswa jan l ye ou ta tann Ou tap mal manje Manman w paske w tap viv avèk manman w kote moun sa yo Manman m pou m gen jwenn manman m depi an 2010. Apre lamò manman m, mèt Dye sa fè m te vin atrape maladi sa. M gaye, m tankou yon timoun ki fou. Bon, ou t ap chèche lavi san dout? Wi.
Kot papa w te ye lè manman w mouri? A, papa m, papa m la, papa m e Jakmèl li ye. Papa m pa reponn a nou menm. Papa m se nan pran plezi, nan bèl fanm, fè pitit. Jou la vil. Mèsi se pou papa m. M te dwe mouri m re mouri men gen lè Bondye pi fò. Papa w konnen w fè maladi sa yo tou? Wi.
Voye pou tèt sa epi similye.
Bagay yon pil. Siw.
Bagay yon pil. An di 4 an. Li di li konnen fè la 17 an, sa vle di li gen 4 an konsa. 21 ane avan. Mwen panse live sa merite pataje, petèt yon jèn fi a gade li. A konnen, wi, pou wi, petèt sa mete fren nan nan nan nan nan nan nan vi li. Ou konprann? Paske sa enpòtan. Janm toujou di se konsa petèt. Jan de live nou fè yo, li pa fòseman se live pou vini pou sipòte, pou ede non, ou aprann tou. Imajine w 21 ane si w ap gad dam nan ou ap wè ou ap wè l li sanble kòmsi yon moun ki nan trantèn pral nan karantèn. Ki pa etonan. Bon mwen wap di trantèn mwen m panse l plis ke sa nèt wi. Egzakteman, sa vle di ou wè. Lè m parèt la, lè m vin la l potko, lè m jwenn li la mwen menm m potko, ou potko rive la non? Non. Tout lè map rele misye a. Nou tal chèche yon chofè moto. Wi, men non li gentan la. Mwen menm, m vin la m pa wè nou m retounen. Mwen te nan 4 an deja avè. 4 an. Alò m mande chak moun kap moute la tou pataje. Eske fanmi ti gason an oubyen ba one moun sa yo pa janm pale avè w ni di w anyen? Yo imilye l. Men yo konnen ti gason an konsa tou? Wi yo konnen. Konbyen tan ou te fè renmen avèk ti gason an?

Wi. Jou ap gade men la m rive nan segond. E m panse pou si maladi an, m te sipoze gentan fini lekòl ap ede sè m. Paske nan pozisyon mwen ti sè m nan ap viv lan, m pa ta renmen yon jou pou m ta wè l nan pozisyon kote m ye jodi a. E sa fè m toujou ap mande Bondye fòs.

Yes. Li enpòtan pou sè w, pou sè w la, jan yon zanmi di l anba live la, ta fè swivi Medikal tou. medikal pou Paske n ap viv ansanm.
Vwala, pase w ap, e w ap viv ansanm avè l. Kanmenm, tibèkilez li atrapan. San konte ot. Egzakteman.
Konprann sa enpòtan. E pou l wè omwen a ki. Kijan eta sante l ye? Humm aah bagay yo anpil Pataje chak moun ki ap gad live sa e gen enterè pou pataje l Li pa pè pale m pat konn si l te fè tout maladi sa M jis petèt wè l bò lari a epi m santi sou kè m pou mwen sipòte l. Epi m di banm fè fanmi fondasyon Fredrickson zòn banm fè moun yo tande l e pou n wè kòman nou kap men pou mwen menm m panse se tibèkiloz paske se e sa l te di m e tibèkiloz ke l fè men lè nou vin ap pale avè l la e bagay la egzajere li fè plis ke sa e li fè petèt maladi anpil moun e panse ki se dènye nivo a ki se sida men e sèl sa m konnen le Dieu que nous servons. Et li di nan Esaïe 53, c'est par ses metrissures que nous sommes guéris. Bondye konn voye sida al chache moun pou li. Bondye konn voye tuberculose al chache moun. Bondye konn voye yon katouch al chache yon moun. Pandan moun nan kouche sou kabana epi finalman li santi pa gen de chwa, fòl bay Jezi lavi l. E m pa di petèt se sa kap fèt men m panse l ka sa tou. Bondye gen dwa geri l epi li tounen an fòm ankò. Petèt li vin li vin kòmsi rete li vin kòmsi rete yon temwanyaj konprann e antouka m panse li sèlman pral bezwen swen kounya li pral bezwen sipò paske pou mwen menm premye sa m di tèt mwen nan chache sove lavi ti sèl la e sa fèm di fòl vin avèl demen nan chache sove lavil tou li gen dwa rate Li gendwa neglijan al lopital. Ou konprann? Se tan li ta dwe al lopital la, l al chache lavi avè l. Se pa, paske pou tèt ki sa, lopital la e pa manje li ap ba w. Ann klè, ann, ann fè lojik yo. Lopital la pap ba w manje. Ann di lopital la petèt ap fè swivi, petèt pou yo ka kòmsi mete l nan yon nivo, nan yon standa petèt nan medikaman. Pou kò l ka goumen avèk. Pou kò l ka goumen ansanm avèk, ann di non sèlman ti. Tibèkiloz la. Tibèkiloz ki eksite fò l manje byen. Ti nèg yo zafre fwa manje byen. Nou beye manje pou repoulman ak lestomak ou.
Vwala.
E kitem. Epi li posib pou lòt maladi a koz li gen anpil lòt maladi. Ekzakteman.
Donk sa vle di tout lap pran swen sa tibèkiloz la, lòt maladi a gen kote isi m kwè yo bay swen pou li. Fòl ta pran ti swen pou li tou. Yes.
Bon, antouka. Se Bondye ki konn geri, nou menm nan fondasyon an nap sèlman akonpanye l nan mezi ke nou kapab avèk sipò ou menm ki anba live la e petèt kapab prè pou ba li. E kounya m konprann se pa pou san rezon k fè Bondye te mete sou kè m pou m te fè live avè l. E se pa pou san rezon, Bondye konn poukisa, paske lè map tande l m santi se yon moun ki te jis bezwen sipò. E sa m aprann depi zye yon moun poko fèmen Depi nou ka edel sove vil ann edel sove vil. Si zyel te fèmen omwen nou te ka di bon sa se antèman tout sa tout bagay fini men zyel ouvri kèl ap bat lap gade lap viv. Ou poko janm al pran swen pou VIH la? M te konn ale, kote m te konn ale a te Cange. Sou zòn.
Cange m konn tande li. Wi.

E la mwen ka banm sou sanatorium paske dlo a m gen nan poumon m nan. E la mwen konn ap rale l mwen. Tout sa e toujou manje, swen. Tout bagay.
Tout solisyon m mwen nan gwo lopital pou mwen. Menm si m pa wè, men pou mwen e sanatorium. Non, sanatorium pou dlo nan poumon l ak tibèkiloz la. Paske tibèkiloz se lestoma poumon ki atake. E l gen dlo nan poumon l ankò.
Gon zanmi ki di bal konsè pou ale sanatoryòm de sinyo leogàn ou konn sanatoryòm sa? M konnen leogàn wi. Ou konn elalèn ou konn ale a? Non e nan sa ki. Non li al nan sa ki pi pre l la sa ki kafou fè la l al nan sa ki pi pre l la degou wi se sa ooh humm. Non, m pa bezwen foto nèg la. Nou pa plase pou sa nan fondasyon an pou n ap pibliye fo e fe foto nèg ki ba l sida non. Nou pa nan pa e. Kanmenm se yon ko, petèt se yon sijesyon men nou pa pran l. Pase fondasyon an pa vin mete kòm si zen pa vin kreye zen ant moun a moun ou konprann. Non, li pa l fè buzz. Nou pa la pou n ap vin si e bay foto moun. N ap sèlman fè sa nou ka fè. Pase nou pa ka fè tout bagay. Li klè. Paske sak fè n fè live avèl la nou santi son moun ki bezwen akonpayeman ki bezwen sipò nan tout sans konprann e li oblije fè swivi lopital son moun tou ki oblije ap manje ap byen bwè. Nou konprann? Sa li vrèman enpòtan, nou pral gad kòman nou kapab ede l, kòman nou ka akonpanye l, si Bondye ka kite nou wè l, ou konprann? E gen yon rezon. Gen yon rezon. E lòt, lòt kesyon kòm, ki, ki, ki, ki, ki, ki sou kè, ki klas ti sè w la fè?

Sèl li menm ki menm manman avè w? Wi.
Manman w pa gen lòt pitit ankò non? Ok. Stéphanie Fleurant, sou ki zèl ou fè l? Èske se sou sa ki pi nan ba a? N ap kontinye tann lòt zanmi. Wi. M ap retounen kote w te ye. Yes. Philippe Nelson, ekri m sou WhatsApp pito. Kèt tisòl ap fè sizyèm li pral lekòl akoz mwayen e kay kote w ye a se ou di se anfèmen yo anfèmen l ok li poko ap bout non ok glwa a dye sa gentan yon avantaj si w gen ti mwayen kounya m panse yes mwen pase si w gen ti mwayen kounya m panse